Epi, n a ouvri yon ti rive gad si pa gen bèt nan jaden an. Mèwi! Lè nou an plas la, nou gentan jwenn medikaman yo. Epi, gen moun nan kabann nan. Nèg sa yo! Nèg sa yo e pou fanm wi yo vin achte poud sa. Bondye fè m bon sou yo tou. Mwen menm nèg Pòtoprens, pou m pa ta bon sou nèg sa yo. A pandan se tan sa si yo al kay bòkò a bòkò a di yo a wout la pa bon pou yo pa vin kraze m la mwen m ale papa lage m.

Konnen do granmoun kòmanse rèd. Wi, wi. Yo kòmanse pran, pran, pran. Eeh, ou konnen. Antre nan lay.
Ou kwè poud sila yo bon vre? Ou pa kwè non? Ou kwè bon poud la yo ban nou vre? Sa m te di nou yo? E sa yo anba yo pa vye a wi.
Non mwen m se poutèt sa m te di nou, se nou k pou achte afè nou avèk man nou, mwen m pa t vle achte pou nou. Mwen m gen la wi. Ou gen la? M gen la wi.
Men, se nou k pou achte afè nou pou n kwè dekwa si bagay nou pa bon, pou moun pa kritike n. Ou konprann? Ou fè afè w pwòp. Pwòp, ou konprann?
Bon nou nou sou travay wi. Wi.
Ok fom fom. Fom so e e. Wi wi. Salye e salye. Moun ki pa moun nou pa we yo. Wi fom salye moun ki pa we yo. Wi. Ou pran? Se ou ou pa ka fe ba la san san prezans yo. Non pou mwen wi. Ok. Nap nap goute ave yo. Wi.

M pa ba tro renmen poud sa yo non. M gon lot la map travay avèl pou nou. Aprè prèv nap vin peye m ni poud mwen e ni travay mwen.
Bon m sanble tout sa yo te pote pou nou yo. Pase mwen m pa kwè ladan yo. Yo pa bon. M pa di yo pa bon non m pa renmen fòm tèt a yo.
Yam te wè ti banbin an. Nou wè sa m pral ban nou la.
Nan pral mete sou nou depi nou konnen n pral kontra medam yo. Nou konnen nan chemen nap fè yo, nap jwenn medam yo, nap rankontre ak yo, nap pran ti nou pase nan men nou, nou pase nan figi nou, epi epi jis wi, epi jis epi nou mèt al, nou mèt al fale. Nou mèt al fale. Ok. Konprann?

Sa e pou lè nou pral sòti bay, nou gentan fè ti reyinyon nou, nan mache nan ti nannuit nou, pou lè pa fiske nou. Ah, vye boutèy yo bouche di! Yo gen lè la lontan kèk jou. Yo la lontan. Ok E m pap met nan 2 sa yo, nan 3 sa yo. 2 sa yo, sa e lè n prale pou n flite anko. 2 sa yo, yo twò cho pou nou. Yo twò cho pou nou. Ok, sa m konn konpwaze 2 sa yo, e plis sa m te gen la deja. Nou pral fè yon melanj. E.

Yo vin bò kote nou la, yo vini fè ti rèvè dan yo, m ta swete nou akòde y byen wi avan n sòti la.
Oh bèl timoun, balo cheri, balo, sak regle, aa, ou blom, ou blom, ou blom nèt men, ou blom, a ou blom, ou ban mwen bò nime ou, ou pa rele mwen a telefon mwen pat sou mwen, m ap, tout sa, fè m ap veye telefon kilè pou telefon sone, pou m ka bigòp, a ou blom. M konn pou kisa yo fè m sa. E tande, tande, tande, tande. M konn pou kisa yo fè m sa. Paske, zanmi w lan gen lè, poutèt zanmi w lan fè sa. Men m te di w, tout bagay ap jere an kachèt. Men pou kisa w oblije fè m sa.

Chita la koko mwen chita la. Men cheri wap vin kotem. Mwen wap vin kotem ou pa relem. Aww sak tou vle menm cheri. M la yo koko.
Bon bagay nan lari a la. Kounya bon chita la map mwen zanmi w nan sot anwo lap pase desann kounya la map mandel pou ou. Kounya ou konprann sam diw lan. Kounya sak pase. Epi lem wap vini an m vreman etone pa gimi e lakay ou l ta prale. Aww ok.